Nou itilize pwovèb kreyòl nan konvèzasyon nou chak jou. Se la a tout fòs pwovèb yo ye. Malgre yo kout, yo jeneralman popilè anpil epi yo sòti nan yon eksperyans moun fè. Pawòl selèb sa yo gen ladan yo dikton, aforism, adaj, santans, maksim ak presèp tou. Se ekspresyon ki pafwa trè kout, men yo eksprime yon verite ki baze sou eksperyans plizyè jenerasyon. An jeneral, bèl pawòl sajès sa yo se sous bon konprann. Yo chaje ak enspirasyon, yo pwofon. Yo irezistib. Genyen ki touche kè moun k ap tande a, tandiske gen lòt ki ka pwodui yon efè maksimòm nan kominikasyon mesaj yo vle fè pase a. Se pou sa, sou chanèl pa w la ki se Tilandeng Tube, nou pote pou ou An Kreyòl. An Kreyòl, se yon ribrik kote ke nou pral pataje tout kreyòl, tout pwovèb kreyòl yo ansanm ak ou. E n ap pran tan pou nou eksplike w chak pwovèb yo, men ki sa yo vle di. Se pou sa n ap mande w pran ti chèz pa w. Pwovèb nou pou jodi a se. Wòch nan dlo pa konn doulè wòch nan solèy. Yon wòch ki retwouve l nan yon solèy, tout moun konnen solèy se yon bagay ki fè cho e kèlkeswa moun ou ye a, ou pa ka fè anpil tan rete nan solèy la. L ap boule po w. Chalè ap monte sou tout kò w. S on bagay ki vrèman pa sipòtan. Men, yon wòch ki retwouve l nan yon dlo, si se pa yon vòlkan ki nan dlo a k rechofe l, oubyen si pa yon dlo pou w mete sou yon dife w ap bouyi, Ebyen wòch sa a, l ap toujou santi li fre. Sa vin fè ki sa? Wòch ki nan solèy k ap pran chalè solèy la, sa ki nan dlo a pa konnen bagay sa. Paske toutan li menm, li gen yon dlo k ap rafrechi l. Se de atmosfè ki diferan. Se menm jan an, yon timoun ki fèt nan yon fanmi rich, ki jwenn tout sa l bezwen. Machin li la, li pa gen pwoblèm lekòl, li pa gen pwoblèm manje, li pa gen pwoblèm lajan. Si yon timoun ki nan mizè ta ap eksplike l kòman l ap pase jounen grangou, li pap konn bagay sa yo paske li menm li pa fèt, li pa leve nan jan de bagay sa yo. Timoun ki rich la, li reprezante. Wòch ki nan dlo a. Sa vle di tout bagay li yo toujou fri pou li. Tout bagay li yo toujou fasil. Men timoun ki nan mizè a, ebyen, se anba anpil goumen pou l manje. Se anba anpil goumen pou l al lekòl. Se anba anpil goumen pou paran l reyalize yon seri de bagay. Si de timoun sa yo. ta jwenn ansanm, sa ki nan mize a ta ap eksplike sa ki fèt nan fanmi rich la, kòman l konn grangou, li ta menm vle poze l kesyon ki sa ki grangou a, paske l pa konn bagay sa yo. Sa vin fè ke reyalite timoun ki nan mize a. Li diferan avèk reyalite timoun ki leve nan fanmi rich la. Sa vin fè ki sa? Timoun ki rich la gon seri de bagay, gon seri de doulè li pa konnen yo, gon seri de soufrans li pa konnen yo. Se sa pwovèb sa vle di, Wòch ki nan dlo a li pa konn doulè wòch ki nan solèy la. Paske wòch ki pase tan nan solèy la, li pase tout tan la yon dife, yon chalè solèy la sou li, men sa ki nan dlo a, li pase tan l avèk yon frechè dlo sou li. Li pa konn sa ki, li pa konn ki doulè wòch ki nan solèy la ap sibi. Yon moun ki. pa konn afè grangou, lè wap eksplike l kòman ke ou menm li grangou, li ta menm vle pase w nan betiz, paske sa li pa konnen l, li pa konn doulè sa yo. Yon moun ki fèt nan lajan, lè wap eksplike l mankman w yo, kòman wap soufri akòz yon seri de bagay, li pap konn doulè sa yo, paske li menm li fèt tou bon. Se sa. Pwovèb sa li vle di. Wòch nan dlo pa konn doulè wòch nan solèy. Nou te kontan pou nou te ansanm avèk ou sou chanèl paw la ki se Tilandeng tube. Si videyo a te enterese w, pataje l ak yon lòt zanmi. Konsa, nou menm kominote ayisyèn nan, na va konnen sans pwovèb nou yo. E si w renmen li, kite yon like. Si w poko abone ak chanèl la, fè sa. Nou te kontan pou nou te ansanm avè w. Nap kwaze pou yon lòt videyo pou yon lòt pwovèb lakay.